Trezo sou tout social media. Mwen vle di nou welcome to my channel. Make sure nou like, comment epi tou nou subscribe. Talè banm fon ti ranje kamera m. Timoun m si telman pè mayo sa pou m ban nou verite paske ti mayo a ti bouton an pa li pa difisil pou l detache. So detan map fè tout Pale anpil sa tout bat kò sa m paka vrèman move konsa but anyways welcome to my channel make sure nou like comment epi tou nou subscribe m kwè nou ka gentan konnen pa tit video a de kisa m pral pale jodi an pou m ban nou verite mwen abitye fè vlog mwen an anglè so m ap melanje l anglè avèk kreyòl paske m te deja gen ameriken k ap gade m sou tiktok. Sou YouTube So map on ti jan melanje pawòl yo Epitou gen de bagay tou se an anglè M vrèman konn kijan pou m di yo So um So Thank you again paske nou vini sou chèn nan For those of you that don't understand quite what I'm saying Welcome to my channel I have a lot of new

Mèsi anpil paske nou vin gade videyo a, piga nou pa ret gade tout videyo a. Nan fen videyo a map reponn on kesyon, so gon enfo de mwen, mwen bezwen reponn li, epi tou nan lòt videyo a map mande nou ki repons lan mte ban nou nan videyo sa, moun ki genyenl M epitou nap ekril nan next video a, nan vlog map lage avèk meyè ma bebe a, moun ki genyenl korèk, moun ki genyen um repons lan, map chwazi youn nan moun yo poum te ka voye yon kado pou nou. So janm di nou an ret branche pou tout video a pou nou te ka konnen ki kesyon m pral mande epitou Li ka pa nan fen an, li ka nan mitan an, m pa konnen. So, e just, e ou menm ki pou, ki pou gad video a pou te ka wè kilè m reponn kesyon an. So, anyway, jan m di nou, let me make sure m byen chita ti moun paske m pa met linèt mwen so m pa vrèman ka wè men menm sou moun ki pot vè. So m pa vrèman ka wè but anyways so jodi an nou vin pale de rankont mwen menm avèk Kelly one Haiti so anpil nan nou konnen m renmen avèk Kelly sa gen kèk mwa depi m renmen avèl se pa yon se pa yon relasyon ki fèk vini se just yon relasyon nou fèk konnen nou menm pou m ban nou verite men menm avèk Kelly nou pat gen plan pou Li M mal alèz ap relel Kelly nou konnen se bebe papi m relel but pou video sa pou moun ki pa konnen yo you know like tankou map just relel Kelly So kounya la timoun umm nou pat gen plan pou nou afiche bonè konsa but depi lèm al chache l èpòt la lèl vini isi a moun te gentan fè video nan èpòt la umm gen blogè ki te gentan poste oh men mennaj Kelly wan men madanm Kelly wan tout bagay sa yo so Nou di konsa wi ok kòm tout moun gentan konnen nou te deja gen ti afè nou an prive ti video nou an prive ant nou menm so nou just you know deside pou nou met bagay lan deyò um pou you know nou itilizel nan avantaj nou nan jan nou kapab so se poutèt sa kounya nou ka di nou jwenn ti vlog ti bagay sa yo nou tap toujou jwenn yo tankou pita nan relasyon an but Gras a rezo avèk blogè nou vin jwenn yo yon ti jan pi vit. So, pou m ban nou verite, men menm avèk Bebe nou kòmanse pale sou TikTok. So, mwen te sou TikTok yon jou, kounye a la, oh talè bon m tcheke yon bagay. Mwen te sou TikTok yon jou epi tou mwen wè yon videyo Kelly One vini sou For You page mwen. Pou m ban nou verite, m pa t ap swiv li sou ankenn platfòm rezo, Li pa tap swiv mwen tou, men m te konn kiyès li ye. Tankou m se ayisyen, m sou rezo, of course gen de bagay k ap pase sou entènèt lan m ap wè yo. Kounye a la, li, mwen wè yon videyo kote yon dam te ekri l epitou l pa t ekri dam nan, I guess, vit ase, kounye a la dam nan ekri l, dam nan joure l. Lè dam nan joure l, li menm li fè yon videyo kote l ap pale avèk dam nan di, men l pa joure dam nan, li ta fè dam nan konnen pa ranse avè l, bagay sa yo. Kounye a la, videyo a te ka 2 minit, 2 minit edmi. M chita m gad tout videyo a aprè sa m pase sou videyo a men map kontinye map gade for you page mwen. Kounya la mwen m panse m di konsa ah m te enjoy videyo a poukisa m just pa like li paske m chita m gad tout videyo a vre poukisa m just pa like li men menm gon bagay mwen pa renmen pou nonm ap parèt nan afè moun like tankou m pa renmen like m pa renmen kòmante like I don't know m just konsa m dwòl konsa but umm. Kounya la m desann bak sou videyo a epitou mwen like videyo a. Se videyo sa ki fè mwen m avèk Bebe kòmanse pale. Lè m fin like videyo a, m kontinye ap regle biznis mwen, m ale m ap gade lòt videyo sou you sou tiktok lan. Aprè 10 minit, mwen wè li vini li like 3 videyo m sou tiktok. Lè l like 3 videyo m sou tiktok, aprè sa mwen menm m ale m al like 3 videyo l tou sou tiktok. Aprè sa li tou abòne avèm aprè sa mwen remèt li abòne an kounya la lè sa fin pase 2 minit pa pase li gentan antre nan DM mwen sou tiktok kounya la you know lap di oh felisitasyon ou bèl bagay sa yo epitou mwen dil mèsi li di konsa epa fasil poul ekri fi spesyalman sou rezo Men you no like fò moun nan nan sans li anpil. Epi tou m di konsa li pa fasil tou pou m reponn moun sou rezo fò moun nan nan sans mwen anpil. So li di konsa oh enbyen li kontan paske l nan sans mwen sa fè l plezi. Kounya la li di konsa eske l ka gen nimewo telefòn mwen. Kounya la m di konsa avan m ba w nimewo telefòn mwen eske m ka mande w yon kesyon. Kounya la l di konsa wi epi tou mwen mande l ki laj li. Li di m laj li nou fè yon ti deba sou sa aprè sa. Li di kon, apre sa li vin fè yon bon pwen, like tankou sa l ap di m yo, m te gen yon ti rezistans, m pa t ap ba l nimewo telefòn mwen, epi tou li vin konvenk mwen, epi tou m di konsa, a ou s on vòlè wi, kounye a la li, nou tonbe ri, epi tou m ba l nimewo telefòn mwen, epi tou li di, an nou janbe al sou WhatsApp. Kounya la m di konsa ah m deja ap tann ou la epi tou nal sou whatsapp nou kòmanse pale lè nou kòmanse pale sou whatsapp timoun pou m ban nou verite bebe pa t yon priyorite pou mwen paske mwen pa t tankou m pa t fè l konfyans m pa t konn kiyès li ye men menm s on moun m pa renmen moun Pa rapò de aparans yo. I don't like people because of their appearance. M renmen moun pa lè m vin konnen kiyès ou ye lè sa m ka renmen w. M ka toujou wè yon moun epitou m di konsa oh li byen kanpe, li fre, li clean men men m renmen moun ki sanble pwòp. So e pa fòseman bèl moun, bèl kò bagay sa yo. M renmen moun ki clean, ki tankou toujou sanble tankou yo pran swen yo. pran swen tèt yo so kounya la se konsa timoun bebe pa yon priyorite pou mwen so li ka tèks mwen vè zòn li ka ap tèks mwen nap pale vè zòn 2 zè 3 zè aprè midi aprè sa m pa reponn li ankò pou jis 6 zè di maten lè m ap leve pou m al travay yon bagay konsa kounya la li toujou ap di oh poukisa w ap fè m sa poukisa w ap fè m sa why w ap trete m konsa bagay sa yo l ap plenyen paske li pa vrèman tande m pa vrèman ap ba l atansyon m. Kounye a la, yon jou, li rete, li di m konsa, M ka mande w yon kesyon? M di l wi. Li di konsa, Èske w rete avèk yon mennaj? Èske w gen mennaj? Èske w gen nèg? Bagay sa yo. M di konsa, Non, m ret pou kont mwen. But, rezon ki fè m pa ba w atansyon konsa, se poutèt ou pa yon priyorite pou mwen. Tankou m poko renmen w nan sans kote mwen kè pou m pale avè w, mwen kè pou m nan telefòn avè w, bagay sa yo. Kounye a la, li di, Ba l chans lan, ba l chans lan. L ap tray pou l konvenk mwen toujou. M still poko ka You know m still poko sou sa. Kounya la on bon jou rive, m lage travay epi tou map kondi m t al train people at work because I'm part of the training crew. M t al, m travay lakay but jou sa m t al train people nan building nan. Kounya la map tounen sot lakay m rele on zanmi m di konsa ah pitit Paske yon sèl moun te fè konnen map pale avèk Kelly paske yo konnen son moun popilè so non sèlman sa tou mdi Bondye mèsi paske mpat janm yon moun ki toujou gen zanmi mpat gen anpil zanmi m vle di mka gon sèl oubyen de zanmi sa sifi pou mwen son moun ki vrèman rezève mgen yon gwo fanmi so Plis fanmi m se zanmi m. Plis zanmi m se fanmi m, se moun nan fanmi m ki zanmi m. So se konsa timoun, m te gen yon bon zanmi kounye a la m rele m di konsa a, ou konnen lè m rive lakay m ap rele Kelly m ap di Kelly m pa ka pale avè l ankò paske atansyon l ap chache nan men m nan m pa kwè m ka ba li l, li s on moun rezo, m pè moun rezo, m pè tankou moun pib, e pa menm moun rezo, m pè moun piblik, like tankou m pè pou m renmen avèk moun piblik. Kounye a la. Kounya la, li di enben ok, kounya la timoun m rive lakay, m rele Kelly, lè m rele Kelly, men menm ki pare, m ap panse ki jan m pral di nèg la m p ap pale avè l ankò, nou rete nou fè 7 èd tan nan telefòn nan. E lè sa l kòmanse ap esplike m vi manman l a papa l, e lè sa l ap esplike m kiyès li ye, l ap ban m ti detay de you know istwa l, ki jan l grandi, nan ki lekòl li t ale, Kisa l ta renmen ye? Like tankou e lè sa map vin aprann moun nan epitou map pale l de mwen men menm son moun m renmen moun pou mantal yo so kounya la e lè sa m kòmanse renmen nèg la m kòmanse like pay atansyon lè sa lè l text mwen lap jwenn mwen text li back lè l rele m lap jwenn mwen reponn telefòn non oubyen rele l back depi m di l map rele l map rele l vrèman e pa tankou bagay map fè map pran plis plis zè tan like tankou 12 zè tan pou m relel bak bagay sa yo pa gen bagay sa yo ankò kounye a m renmen nèg lan kounye a la ti moun nou kòmanse pale pi souvan nou kòmanse pale pi souvan nap you know kounye a nap pale de kijan nou tap jere yon relasyon sou nou ta si nou ta vin renmen bagay sa yo a tout sa nou poko renmen kounye a la yon bon jou apre like 2 oubyen 3 semèn m pantan sou yon live li ta fè Li sou live lan epitou fòm ap koze avèl you know bagay sa yo epitou li um li just li pa bay moun yo li oh talè timoun give me one second m ta swete nou bon kounya paske m te gen pou m chanje kat memwa a li te full um janm di nou an mwen record anpil bagay pou nwèl la gen m poko lagel so kote m te ye Ok yeah so m tonbe sou yon live BB ta fè, sou live lan li te gen fanm kap koze avèl bagay sa yo epi tou you know li just li pat li pa tap pote tèt li tankou yon moun ki gen mennaj malgre nou pat renmen so kounya la m fè ti jalouzi m bagay sa yo epi tou m ekri l m di konsa you know what m te deja konnen m pap ka jere relasyon avèk moun piblik umm. So mwen deside m di konsa mwen swete Bondye ban yon fanm ki ka you know like ka bon pou tout bagay sa yo but menmenm li pa menmenm um aprè jodi an tankou m pa kwè nou ka kontinye nou pa ka pale ankò m pi pito stop li kounya ou olye pou nou vin pase plis tan ansanm vin plis atache epitou pou m vin renmen w plis epitou l ap vin pi difisil pita kounya la li. Of course li te fache, like kounya la li di konsa oh ebyen sa vle di li pa merite yon bon moun pou janl renmenm this that and the other um kounya la li fache but aprè nan fen mesaj lan li vin di m swete w byen tout bagay sa yo you know m paka fòse w avèm si se sa wap deside fè ebyen ok m pa gen le chwa fòm aksepte l. Kounya la ok So 2 jou pase timoun 2 jou pase Of course lap voye ti pwen sou mizik lap poste ti bagay ap voye ti pwen Epi tou map swiv But m gentan wè tankou li fache avèm m ka wè li fache avèm Kounya la mwen li tap jwe sou tiktok on maten Avèk On zanmi l, kounye a l a male, li t ap di fè l genyen, fè l gen on pati, kounye a la m fè l genyen pati an, aprè sa m soti sou live la, m t ap travay. M soti sou live la, aprè lè l fin jwe on inèdtan konsa l ekri m, li di konsa mèsi pou kado yo, bagay sa yo, l te vrèman sezi. Jan m di nou an, li menm li panse m fache avè l, li panse, you know, li panse m pa vle wè l al wè, epitou se pa vre. So kounye a la m di konsa, o pa gen pwoblèm, you know, Kounya la l di konsa kijan w ye, bagay sa yo, m di konsa m byen. Bon, m kenbe konvèzasyon an trè kout paske m pa t vle, e pa tankou m te vle l panse o m fè sa pou nou vin pale ankò. M just vle sa pou tankou pou nou pa gen pwoblèm, you know, pou pa gen okenn tansyon ant nou menm. Kounya la timoun, nan demen, mwen poste yon videyo sou TikTok. M poste yon videyo epitou caption nan mwen di cheri men madanm ou. Yes guys so sou kèp nan caption nan mwen di cheri men madanm ou sa se caption m deja mete m konn mete deja nan foto bagay sa yo kounya la m di cheri men madanm ou kounya la li fè screenshot foto a I mean video a sou tiktok epitou li fè one caption nan ki di cheri men madanm ou epitou l voye l ban mwen li di franchman pito m pat konnen w paske m gentan renmen w twòp epitou pou m wè w pa nan vi m kounya ou poukisa w fè m sa tout bagay sa yo. Men menm ki konnen m te nèg la te manke m tou detan nou pat pale a like tankou m pap ban nou manti nan 2 jou nou pat pale a m tap panse oh eske m fè bon desizyon eske sa m te fè a te bon bagay sa yo m manke l tou but m di konsa you know what si pou n pale nap pale like tankou si nou gen pou n ansanm nap ansanm kounya la lè l ekri m sa m di konsa ah humm. M pran nèg la back. Kounya la timoun li lè l ekri m sa m di konsa oh kounya la l di pito l pat konnen m. M di oh pou sa w di pito w pat konnen m la sa fè m mal paske men m kontan m te rekonèt ou malgre menm si sa pa ta rive lwen men Alice m kontan nou te rekonèt lòt. Kounya la li di konsa non li di sa non san se si se la bagay sa yo paske li renmen m twòp bagay sa yo m di konsa franchman like tankou w te manke m tou and stuff kounya la e konsa nou kòmanse pale ankò Epi tou mwen deside pou jan lap pale lap try pou l konvenk mwen you know like moun rezo se pèsonaj piblik lan se pèsonaj piblik men men e pa moun sa map ye bagay sa yo epi tou li pare pou l chanje anpil bagay pou l mete m alèz pou l te ka gen m nan vil tout bagay sa yo m di ebyen ok apati de jodi map separe Kelly avèk Kendy piblik la gen Kelly men men m gen Kendy so. Sa te vin fè l pi lalèz, pi alèz pou men menm jere ti relasyon an. M pap ban nou tout ti, m pap ban nou anpil ti detay, m pat vle. Kamera a timoun bon Let me tell y'all, bon m di nou yon bagay. Avan yè menm m avèk Bebe fè on vlog, I'm talking about on bèl vlog. Lè m al gade vlog la bak timoun, vlog la ta, kamera a ta Filme sou slow motion. So tout bagay fè slow motion pa gen son ki soti sa yo sa son vlog ki jete pou sa son bagay nou pa menm ka itilize timoun so I'm just chak so bagay la fèm vin paranòy tout tan map tcheke kamera sa so kounya la janm di nou an timoun m pral retounen travay so fòm fè vit Janm di nou an kounya la mwen separe Kelly avèk Kendy so depi lè sa ou ka di ok nou renmen um depi lè sa e lè sa nou kòmanse fè 12 èdtan nan telefòn ansanm ap pale nan telefòn 12 èdtan nou nan kòl videyo map travay nou nan kòl videyo um nou pral dòmi ansanm nap ouvri kamera nou nap priye ansanm on nwit bebe priye on nwit meme m priye um so depi lè sa m ka di nou vin renmen epi tou nou vin pran relasyon an serye um tout tan bebe ap filme mizik video mèsi l lan, m ap gade li mete m sou kò l video kote l ap jwe ti jwèt ap ti jwèt avèk ti fi an nan chanm nan ap bat lòt avèk zoye kote l ap kondi kote l vin rankontre avèk mesye ki abiye kòm tankou fi a m sou kò l video like tankou tout bagay sa yo m ap gade tout bagay sa yo li mete m sou kò l video li mete telefòn nan yon ti kote epitou m ap gad tout bagay. So sa son bagay m felisite bebe m vreman renmen lakay li li gen bon kominikasyon li pa yon moun tankou si l santi yon bagay li pa yon moun fò ap panse kisa l oh m ap panse kijan l santi l oh kisa l ap panse kisa la fè w konnen you know epitou m renmen sa paske lè w bay moun nan vi w lan espas pou lap panse pou lap try poul poul figure out pou kont li kisa wap panse kisa wap fè lap toujou panse sa k pi mal lan so fòw toujou met moun ou alèz poul pa nan ap panse bagay sa yo so sa son bagay m renmen anpil lakay li epitou m kwè sa son bagay ki vin fè relasyon nou solid nan janl ye a paske nou gen kominikasyon pa gen anyen moun ka dil de mwen oubyen moun ka dim de li ke nou pat gentan konnen de lòt depi lè nou kòmanse. Dayè nou kòmanse relasyon an kòm on long distance relasyon, sèl sa nou te ka fè vrèman se pale. So nou pale anpil, nou di lòt anpil enfòmasyon de lòt, epi tou nou fè anpil analiz, nou fè anpil plan. So, epi tou Bondye ap ede nou reyalize tout plan sa yo. So janm di nou an timoun, men menm ki panse m pral jere on ti relasyon long distance, m te gen plan pou m Pou m al wè bebe Sendomeng. Apre sa, li fè m konnen l ap vini isi a avan m. Lè pou m t al wè l lan te gentan pase paske fò m te kansèl poutèt travay mwen. Li te last minute, m pa t ka ale poutèt travay mwen. Epitou li vin fè m konnen l ap vini. Epitou jan nou wè a, m te fè sipriz. M te dekore yon hotèl pou li. Li pa t menm konnen m t ap fè sa. Men m te met nan tèt mwen menm si li vini, nou fè yon sèl jou nou pale. Nan demen nou pa janm pale ankò. M te deja konnen m ap fè jou sa spesyal pou li. You know like tankou m te vle fè jou sa spesyal pou li. Men men m se yon moun ki vrèman romantik. M renmen sipriz, m renmen pou moun mwen fè m sipriz. Epi tou m se yon moun m pa fè bagay, m pa fè anyen pou moun pou m te ka jwenn yon bagay back. M fè yon bagay m fè l pou tout kè m. A m fè l a tout kè m, m fè l pou fè tèt mwen plezi tou. Like tankou menm si m ap fè yon bagay pou yon moun e pou l fè tèt mwen plezi tou. Like tankou m se yon moun konsa paske M son humanitarian, I love people, m renmen moun, m renmen lanmou. Gras a Dye pou mwen, mwen grandi nan yon fanmiy ki gen anpil lanmou lakay yo, anpil sajès, kay grann mwen 5 minit a lakay mwen, kay manman m 5 minit a lakay mwen, kay matant mwen 10 minit a lakay mwen, like tankou kay kouzin mwen 15 minit a, nou tout rete pre, nou tout se vrèman close, si nou al sou tiktok mwen nou ka wè depi avan m renmen avèk. Avèk Kelly nou te deja m te deja mete vlog kote menm avèk fanmi m nap reyini nap fè fèt nap you know like nap love one another so sa se advantaj m genyen lakay mwen epitou m konn kiyès mwen ye moun pa ka di m kiyès mwen ye moun pa ka di m sa kap pase nan lavi m paske mwen menm m konn kiyès mwen ye m konn lè pou m dezatache avèk rezo a tou m konn lè m bezwen break. from rezo a so nou ka wè jodi an se madi jodi an se madi nou ka wè depi depi dimanch dimanch avèk lendi maten m pa pose sou rezo a m te deside pou m pran yon ti break sou rezo a pou m pran yon break madi mèkredi jedi m ap tounen bak vandredi emm m pa vle obsede de anyen m pa vle konsime anyen twòp sèl bondye nan syèl la like tankou depi yon bagay kòmanse ap pran tan m te konn itilize pou m adore, tan m te konn itilize pou m li Bib mwen, tan m te konn itilize pou m priye, fò bagay sa a fò m mete l de kote. Fò m pran yon break from it. Menmenm m se yon moun ki vrèman konsyan de menmenm, m konnen sa m bezwen, m konnen lè m kòmanse ap fè pa dèyè, m konnen lè m ap kòmanse ale twò vit, m konnen tou. So menmenm m se yon moun m renmen tout afè m balans. M toujou ap try pou m avanse nan vi a financially, spiritually, personally um m son moun konsa so tout bagay m fè m fèl ak rezon m konnen sa m ap fè m pa yon moun tèt fèb gras a Dye epitou e sa yon ti konsèy sa m ta pote pou nou menm tou k ap gade m nan um Nou menm ki renmen gad zen, nou renmen, nou menm ki renmen nenpòt sa nou konsime anpil, li ka pa zen, li pa, li ka kleren, li ka on dwòg, li ka on moun, pa obsede de anyen, pa obsede de anyen, pa konsime l twòp, umm, paske lè sa li vin pa bon pou ou, you know, like, so, make sure ou pran ti tan, kote ou fèmen telefòn nan, ou mete l on kote, epitou ou li on liv, ou, ou al, Menm jan w ap pran bagay negatif yo, w ap tande moun k ap joure chak jou, k ap di jouman, k ap pale moun mal, make sure gen bagay ou gade kote moun ap pale moun byen, moun ap pale byen, bagay sa yo like. Make sure ou konsime bagay sa yo tou paske zye w, zòrèy ou, bouch ou, sa yo se portal, like tankou E sa yo itilize pou met bagay anndan w like tankou zòrèy ou ou itilize l pou tande pawòl pou met pawòl nan tèt ou zye ou itilize l pou met imaj nan tèt ou like tankou so bagay sa yo e pa sèl bagay negatif pou ap tande pou ap gade fò w mè pran ti break epitou pou te ka make sure wap bay tèt ou bagay pozitif so. Jan m te di nou an, se yon ti detay m te vin ban nou sou rankont mwen menm avèk Kelly One, se li menm ki vin koze avè m, li toujou di moun m fè l pase anpil mizè avan m renmen avè l, m sonje lè m resi pale avèk sè l, sè l fè m konnen tankou li fè l, li di l gon fanm l ap koze avè l, li si tèlman renmen fanm nan, depi, avan menm avè l te menm renmen, te menm nan anyen timoun, li te gentan di tout zanmi l avèk fanmi l de mwen. So um depi lèl sendomeng pale avèk tout zanmil yo tout lè li nan tounaj pou video shoot la li nan lap shoot m pale avèk tout zanmil yo yo te gentan konnen m sendomeng m di mèsi tou paske yo pat gentan met pawòl nan deyò paske gen anpil moun ki te gentan konnen nap pale but nou te just kenbel anba anba um So sa son ti istwa m te vle di istwa a avan mwen komanse met bebe sou chèn mwen paske m te deja gen chèn youtube mwen so I wanted to go ahead introduce you guys to my man um before I start dropping the vlogs with me and him you know paske map toujou fè vlog pou kont mwen men Kounya map gen anpil video kote bebe ap ladan my man will be included in my videos so I wanted to go ahead and give you guys a heads up so mèsi anpil pou tout moun ki chita nou gad video a m renmen nou moun ki renmen m yo m renmen nou tou pa bliye pou nou ret positive pa bliye pou nou priye pa bliye pou nou toujou travay sou tèt ou travay lan pap janm fini pa gen ankenn moun ki perfect pa gen ankenn moun ki gen ase lajan pa gen ankenn moun ki gen ase sajès pa gen ankenn moun ki gen Toujou try pou w travay sou tèt ou, epitou pa kite moun di w kiyès ou ye. Rete tèt strong, depi w wè son on moun oubyen on bagay kap afekte w negatively, ou gen pouvwa pou etire moun sa sou w, pou etire bagay sa nan lavi w, pou pran on break, pou fèmen l, pou nenpòt sa li. Si son moun kap rele w kap ban w bad news, ou gen chwa pou pa reponn telefòn nan. You know, so kè kontan w son chwa li ye, epitou fè chwa pou w kontan chak jou. Ok, so, Map toujou pote ti kontni pou nou, map pote make up tutorial, map pote get ready with me kote map abiye poum al yon kote, map pote ti video sa yo pou nou, map pote vlog kote menm avèk bebe ap soti of course so pa bliye pou nou swiv mwen sou tout platform Soso Hyppolite sou tiktok, Soso Hyppolite sou facebook, Soso Hyppolite sou instagram, Soso Hyppolite. sou youtube so make sure nou ret branche like comment subscribe m te di nou mwen te gen yon kesyon m pral poze epitou poum reponn li pou nou pou nou te ka lem poze nou nan dezyem vide nan vlog m pral lage a lem poze nou ladann pou nou te ka vin lage e repons lan anbal map chwazi yon moun poum te ka fè nou kado yon bagay so kesyon an se ki Ki koulè ki koulè prefere m? Repons lan se koulè blan. Ok. Koulè blan se koulè prefere m. Epi tou dezyèm dezyèm koulè prefere m se bleu ciel. Like tankou ti bleu men kè menm avèk bebe itilize a m renmen turquoise. An anglè yo rele sa turquoise. I love turquoise and white. Those are my favorite colors. So si w ekri blan Ou byen Turk non on sèl poum chwazi blan blan premye so si w ekri blan nan vlog m pral lage a lèm mande kisa t koulè prefere m then ou wap youn nan moun m ka chwazi poum te ka voye yon bagay fè w kado si nou wè kabann mwen blan rido m blan dra m blan ti bifèt mwen blan tankou m renmen blan anpil anpil anpil anpil but anyway janm di nou an thank you so much for watching this video. Make sure nou like, comment, nou subscribe. Peze ti kloch la pou nou te ka not pou yo notife nou chak fwa. Pou yo notife nou pou yo notife nou chak lè m lage yon video. Ayy timoun! Look! M pale kreyòl. Yes, m pale kreyòl byen byen byen byen byen. Sa se pi plis kreyòl m janm pale nan vi m. M pap ba nou manti like tankou a epitou m renmen kreyòl la m pat janm kite kreyòl la m pap janm kite kreyòl la tou. But anyway, jan m di nou an thank you so much for watching this video. Se Soso! Soso Hyppolite tout kote Mwa Na pale yon lot lè.